Sendika de la polis nasyonal dayiti te vini rann te vini bay solidarite l avèk polisye Jean Pascal Alexandre ke yo arete de manyè ilegal e abitrè. Donk, nan kad solidarite ke nou te vin fè avèk polisye Jean Pascal Alexandre, nou te fè, te lanse yon apèl a tout polisye pou vin pote sipò yo, avèk polisye Jean Pascal Alexandre de manyè pasifik. Nou vin la suvan de enfòmasyon ki rejwenn nou ke polisye Jean Pascal Alexandre pap prezante nan pakè de Pòtoprens jodi an. Pou sela, nou menm anndan sendika a, nou pran dispozisyon pou nou kite espas pakè a, pou nou al kontinye avèk tach regalyèn nou. Nòmalman. N ap kontinye avèk tout mobilizasyon pasifik ki kapab mennen a liberasyon Jean Pascal Alexandre ki se yon polisye k ap sèvi peyi l de manyè diy e onèt jodi a, nòmalman ki sibi yon arestasyon de manyè ilegal e abitrè. Se fòm de deriv sa yo ke SPNH la ap denonse chak jou. Nan yon peyi kote w ap pwone eta de dwa, Polisye Jean Pascal Alexandre ta sipoze nan travay li pou l ap bay popilasyon an sekirite. Alòske jodi a li retwouve l dèyè bawo. Jodi a se Pascal, demen l ka Yanick, apre demen l ka mwen menm, li ka delege Guerby, li ka nenpòt ki polisye. Se pou sa jodi a m ap lanse yon apèl de solidarite a tout polisye. Map mande nou pou nou kenbe serenite nou, paske sa ki fòs nou jodi an, se la solidarite. Se nan solidarite ke nou te jwenn sendika de la polis nasyonal Dayiti. Se nan solidarite ke nou te rive jwenn polis nasyonal Dayiti. Avan se pat polis nasyonal Dayiti ki te la, men jodi an se polis nasyonal Dayiti. Yon enstitisyon kap sèvi peyi an depi tanto 25 lane. Pascal kòm yon polisye k ap sèvi enstitisyon pa janm pran konje. Alòske jodi an sa ki merite l pou dwa l kòm sendikalis ke konstitisyon an ba li, ke ke anpil nan enstriman entènasyono yo ba li, enben jodi an li gen dwa sendike. N ap gade pou n wè kòman ke mesye yo pa respekte dwa sendikalis yo. Enben, jodi an ankò, n ap kontinye kenbe avèk tout mobilizasyon bò kote tout polisye konsekan pou kontinye pote solidarite yo avèk polisye Jean Pascal Alexandre. Mèsi.
Nou kapab konstate l, depi 10 è di maten, nou la a.

Jean Pascal Alexandre la. Nou tout konnen poukisa yo arete Pascal Alexandre. Yo arete l paske yo di l fè pati de SPNH. Yo arete l paske l ap egzije 50 mil goud kòm salè pou lè polisye. Yo arete l paske li mande pou gen 25 mil goud sou ti kat la pou tout polisye se pou sa Lucmane Delil fè arete l e jodi a li te sipoze parèt devan jij li li te sipoze parèt devan jij li e avoka ret la ap tann ni jij denstriksyon an la depi 10 è di maten l ap tann ni Lucmane Delil an pèsòn rele Penitansye Nasyonal e mande pou yo pa mennen Jean Pascal Alexandre isi a, palè d'jistis devan jij la. Poukisa? Paske Lucmane Delille vle pou misye rete nan prizon. Lucmane Delille vle pou misye pouri nan prizon. Lucmane Delille vle pou misye pouri nan prizon, mouri nan prizon. E petèt. Yo pral tuel nan prizon an tou. Li gen problème personnel ak policier an? Non paske Lucmane Delille gon foli diktatè. Misye gon foli fè dezòd. Li konprann li kapab entimide tout moun. Li konprann li kapab panike tout moun. Li konprann li kapab fè sa l vle e ou konnen tou l pa konn anyen nan kesyon dwa. S on parachute. Normalman, il n'aurait jamais dû être ministre de la justice, il n'a pas la compétence nécessaire pour ce poste. Yo ba li l, l ap fè eksè zèl, e si Pascal Alexandre nan prizon jodi a, se Lucmane Delille ki fè arete l, pou Jovenel Moïse, pou rès mesye yo. Si yo pa mennen l devan jij li jodi a, se Lucmane Delille ki rele, ki fè yo pa mennen l devan jij li. On nèg nan prizon,

Kowonaviris kounye a nèg yo pran polisye a yo pa menm pase pake avèl y al jete l nan penitansye ou konpri sa nan tèt yo si yo jete Pascal Adrien penitansye kowona ap pran l Pascal Alexandre dizon mye kowona ap pran l nou di yo se byen konte mal kalkile La police alors manyen yon grenn polisye ou manyen 16 mil polisye e sam vle moun yo konnen paske Pascal Adrien se li menm yo arete men Alexandre ti zombi yo men moral tout polisye moral tout 16 mil polisye aktyèlman afekte afekte paske frè dam yo anndan penitansye nasyonal kote korona virus ap fè ravaj mwen menm mèt kalif jè pati m toujou dil toujou dil e lotrejou m dil nan radyo mega. M di l nan radyo mega lotre jou kote ke sa mesye yo ap fè la a li pa bon. Li pa bon lè w atake yon sèl nou ta ka di kò jiska prezan e m konnen ki se lapolis nan peyi an se kòm si w di tout popilasyon rantre lakay yo oubyen fouye yon twou met tèt yo. Kiyès ki pral ba nou sekirite? Kiyès ki pral bay avoka, jij, komisè gouvèneman, minis, prezidan sekirite si moral polisye yo pa omofiks, si moral yo pa nòmal? Sa vle di nou wè nèg yo, yo pap fè peyi. Si w wè se polisye jounen jodi a. Mesye, pou yon polisye ap viv a 20 mil goud, 25 mil goud, konbyen kòb li liye la an ameriken la mesye? Hein! Mesye, nèg la nan nwit li la, lajounen li la, anba lapui li la, anba solèy li la. Pou nèg la ap viv mesye a 20 25 mil goud 19 mil goud mesye pou kòman li ka fè viv avèl mesye mesye mesye sa son sa son imilyasyon wi nèg yo ap bay polisye nou nou menm nou pap ka dakò e pou lèt sa map di tout avoka konsekan e map lan son anons tout batonye tou wi 18 batonye ta dwe la prezidan federasyon ta dwe la paske se dwa moun kap vyole fò yo la pou yo di non. Yo pa ka imilye yon polisye konsa paske si e pa sa nou menm nou pap ka mache. Si tout polisye di bon, moral yo pa bon, nou pap ka mache. Nou pap ka mache, se sèl peyi sa nou gen, n pa gen peyi de rechanj, nou pap ka mache. Ke tout batonye yo, 18 jiridiksyon, mèt Minèv Dayiti, Bawo Aken, mèt Dòval, tout batonye nèt nan 18 jiridiksyon peyi a fò yo pote la men fòt nan dosye sa paske Paskal Adriyen pa ka ret, Paskal Aleksand pa ka ret nan prizon ankò, li pa komèt ni krim ni deli ni kontravansyon. Si l ap mande fò l touche byen, si l ap mande. fòk li jwenn meyè kondisyon de travay, yo pa ka arete l pou sa. Yo pa ka arete l pou sa, paske sa son dwa l genyen, son dwa konstitisyonèl, mesye, mwen mèt Caleb Jean Baptiste, e m fon anons, e m mande tout avoka 18 jiridiksyon peyi a tou, fè solidarite nan koz sa, paske l jis, e son abi, tout moun wè l, nasyonal, entènasyonal wè l, son abi, y ap fè Pascal Aly, Alexandre, son abi, abi, an fon egzanp, an pran egzanp, Yanick, mesye ban m di yon bagay, sèl, Yon jij enstriksyon ki ka pran mezi konsèvatwa. Ki yon komisè gouvèneman di w l met entèdiksyon de depa pou yon polisyè. Mesye, peyi a fini. Kòman entèdiksyon de depa a? Se yon mezi konsèvatwa li ye wi. Eske te gen yon enstriksyon ki ouvèt deja? Kont polisye a kabinè destriksyon, yo jije l bon pou yo ta pran mezi konsèvatwa kont li. La a moutwo yo vyole dwa polisye a. Yo restrenn dwa l. E kiyès ki restrenn dwa l? Se yon komisè gouvèneman ki sa ap antre nan atribisyon l. E poutèt sa mwen menm, m ap konsète a lòt avoka yo, m ap mande yo tou pou yo fè yon aksyon kont komisè gouvèneman sa a. Fò l prevni, an palan de Guilmay ki siyen entèdiksyon de depa sa a, paske latikle 80 li klè. Li klè. Depi se yon otorite k ap fè abi, ou ka site l koreksyonèl. E ou ka mande atik 28 la pou yo entèdi l de dwa sivil e politik li. E pou a mwayen fè dè aksyon an domaj enterè tou kont yo, selon atik 11, 68 ou 69 kòd sivil la. Ou pa kab, yon bon maten, moun nan di, an ta di moun nan gen bagay pou l alege, li di yon komisè, si se te yon jij denstriksyon m pa t ap di anyen non. Jij denstriksyon ki dwe ap enstwi, li di a, bon, kenbe yon mezi konsèvatwa, vwala vwala, men komisè a sa pa antre nan atribisyon l. Se yon vyolasyon sistematik konstitisyon, se yon vyolasyon de la lwa li ye. Gen de komisè ki pat janm pran entèdiksyon de depa nou, yo fè sinyalman, a vle di yo konn sa ap antre nan kontribisyon. Peyi a fini, se son de zenkonpetan ki ap dirije peyi a, nou wè klèman, enstitisyon polis la, son enstitisyon malgre y ap touche 19 mil goud, ou wè yo toujou la, nan nwit, yo la, anba solèy yo la. Mesye, m fè de eksperyans, dènyèman, Avan bagay konfinman an 2 zè mon kote machin mwen eklate mesye polisye ret avè nou wi yo di mesye oh gen nèg pap menm konn si se mwen ki mèt kalèb la non yo di avè yo di wè nèg la a ti mizè salen lap touche a a ti sal a ti salen mizè lap touche a li gon volonte reyèl poul sèvi peyil men poukisa yo paka ankadre yo la an poukisa yo paka bal meyè kondisyon la poul santil byen poul sèvi peyil an imilye yo ap imilyel aretel paske lap mande sa fòk sa chanje. Fok sa chanje fok sa chanje si sa pa chanje mesye ke tout moun kite peyi ya ke tout moun di pe ayiti pa yon peyi si polis sa pa ka mande pou l touche byen pou l viv byen pou sa yo arete l monchè enben pandan ke nou konn gen anpil otorite nan leta pè diyèm men men yo te chak jou men gwo se pè diyèm yo epi yo pap menm travay se rete dèyè biwo gad televizyon bagay etc epi polis sa li menm ki nan solèy mizè mad gon bagay ki grav ankò polis sa ap travay isi yon bon maton chwazi ou transfere l. pandan pitit li avè l la, madanm li la, tout lekòl isi. E se li menm, kòm gason sèlman ki nan kay la pafwa. Ou voye l Tibiwon, ou voye l Tyòt, ou voye l Ansavo, pandan l t ap travay nan Lwès, li pa moun, li pa konn pèsonn nan zòn sa yo. Sa w vle l di, sa w vle l fè la a? An, se kòmsi pou w pran plezi w pou w, pou w, pou w trete sou yon nèg epi pou w ka gache avni madanm ni pitit li? Sa se enjistis li ye. Tout avoka konsekan. Batonye 18 jiridiksyon yo, mwen menm Mèt Kabi Matisme lanse yon anons klè. Dosye sa son dosye pèp la. Se dosye pèp la paske polisye sèvi nou tout. Yo sekirize nou tout. Yo sekirize peyi a. Si se pat gen polisye alèkile nou pa tap ka mache. Pote solidarite avèk yo. Tout dwa de lòm, tout òganizasyon dwa de lòm pote solidarite paske Pascal Alexandre pa t dwe nan prizon toujou. Mèsi. ki se youn nan responsab blòk avoka angaje pou liberasyon prizonye politik yo, ki solidè a tout polisye, yo te ekstrè li, swit a dè demach André Michel nou te fè, yo te ekstrè polisye a, nou konnen li pa komèt ni krim ni deli ni kontravansyon, yo arete l jis pou opinyon l, opinyon politik li, pèsekisyon politik. Yo te eksel jodi an pou yo vin avèl. Yo poko jwenn vini avèk li. Nap tann. E nap tann pou yo vin avèl. Pou jij nan tandel pou l voye l ale. Paske l pa komèt ni krim ni deli. Jiska prezan sa poko vin avèl. Bon nou pa konnen. Avoka yo la. Jij lan la. E tout polisye nou wè yo la tou. Yo vin fè solidarite avèk frè dam yo. Eske se pa prezan. SPNH la reprezante. Nap tann.

Yo vin fè solidarite avèk frè yo. Menm jan lè yo arete yon avoka, avoka fè solidarite. Yo arete polisye, polisye vin fè solidarite ak polisye parèy li.
Men ki sa, men ki dènye mesaj wap voye ba. Mesaj la pou lajistis manyen politize, pou yo pa, yon polisye kap sèvi peyi li, ki pa komèt ni krim ni deli ni kontravansyon, yo pa kap fè sa, yap dekouraje lòt polisye yo, moral yo deja pat bon deja, yo deja ap mal touche deja. Yo kounya la yo pa kap entimide yo, paske yap mande meyè kondisyon de vi, yap mande meyè kondisyon de travay. Ke yo tande polisye ap revoye l lakay li pou l ale kontinye travay jan l te kontinye travay paske yo konnen aktyèlman la gen yon pwoblèm ensekirite grav k ap ravaje peyi a. Nou bezwen moral polis yo update. Jan y ap fè l la la a, se demoralize y ap demoralize polisye yo pou popilasyon an pa ka jwenn sekirite. Gen konbyen avoka ki sou dosye sa a? Tout moun ki konsekan, tout avoka ki konsekan nan peyi a ki konsyan ke se abi y ap fè polisye a ka konstitye nan dosye sa a paske sa se yon dosye piblik. Se yon dosye entènasyonal, nasyonal, paske polis yo, se yon polis nasyonal n ap fè. E se polisye ap sèvi tout moun, yo sèvi ou yo sèvi m. Avèk tout avoka, si y ap mache nan peyi a se gras a polisye. Tout avoka ki konsekan, ki onèt, ta dwe konstitye nan dosye sa gratwitman.
Dakò, mèsi. Men, lè m te pran nouvèl, yo di m yo desann avè l nan. Penitansye? Non. Pachan? Yo te pran l, yo desann nan penitansye avè l. Pran yo pran l, yo desann nan penitansye. Apre sa, yo pran l, yo desann katye jeneral avèk li. Timote yo. Soti yo soti katye jeneral men pa konte yo te retounen penitansye avèk li ankò. Apre sa yo pran l yo desann DC yo desann penitansye. Penitansye pou katal kounye la a m pote manje chak jou men jis kounye la a m pote manje se vre m pote rad men m pa janm wè l yo di m ni nan yo di m ni nan. E kouman yo pa. Gadavi? Li pa nan gadavi nan. Nan selil li? Li nan, li nan selil men yo kòmsi yo mete l akoz maladi a, yo mete l yon kote. Men menm sa k ban m pwoblèm, se paske m konnen pitit mwen an, se avèk mwen l viv lan kay. Lè l pral travay, se mwen m di toujou ap mete siveye pou li. An ka ke lè y ap rele l, li toujou al fè yon ti dòmi. Men pou kanta kounye a pitit la soti depi ki, depi 2 me a. Se sak vin toujou banm pwoblèm. M te rive vè 4 è, sa banm pwoblèm anpil. Si yo te di m poukisa y arete l, e nan lè yo di m y arete l la, kòmsi se yo lè pa, m konnen depi avan 6 è, depi apre 6 è ou pa gen dwa arete yon moun. Men yo pran, lè m pran nouvèl sa arete y arete l, m pa konnen pitit mwen pa vòlè, l pa kadejakè, li pa tiye moun. Gen yon sera de bagay pou kanta kounye a la m pa janm konprann ki sak lakoz ki mete pitit mwen an nan kondisyon kote l ye a. Paske sa k fè m konnen, m konn tande yo di, yon moun ki rive nan penitansye, se yon moun ki fè yon gwo gwo gwo bagay ki depase. Men jodi a pitit mwen a rive nan penitansye. Sa k ban m pwoblèm kounye a, se paske chak lè l katrè, se lè sa pou l antre lakay mwen. E si l ap rive nan katye lakay li, menm si l rive, l ap soti la, Li di m, Se Agnes m ap rive devan an wi. E depi l fè yon lè m wè l kòmanse fè nwa, si m wè l pa vini epi m rele l, li di m, Na, m devan an wi, m avèk mesye, zanmi m yo, m devan an. Men arive jodi a, pitit la kou kanta kou n ye la a. Li pa t annafè, li pa t konn bay èks la konsa, m pa t konnen l. E m alèz ak pitit mwen. Si l te annafè ak lapolis, si l te annafè avèk yon, menm ak yon moun, si l te kòmsi l te gen yon bouyi boude, m te gendwa konnen l te gen yon bouyi boude avèk yon moun. M pa konnen l konn m pa konnen l konn gen anyen avèk moun. E sa k bay tout lemonn antye e jis nan katye a tou. Tout moun jis kounye la gen moun ki yo te konn wè li wa John Consty e pitit mwen. Jis yè avou midi gen yon pastè nan katye a ki di bon li rele m li di mande m eskiz li di lwa John Consty Pascal te pitit mwen l te ye. Li pa konn chita la ap dyaloge avè l men avèk salitasyon l jan l pase li toujou salye l. Lè l vin rekonèt li konn se Pascal se pitit mwen l tou sezi. Anben se sak fè jodi a la a rive la a. M tap desann kote l men m te aprann se la lap vini. Se sak fè m te vin tann li la a jodi a. Men jiska nou jou yo te ban m randevou 10 zè men e midi l fè. Ya e midi l pral fè. Se sak fè m oblije chita map tann li la. Se mwen menm kò timoun yo. Si mwen menm, si ke m te konnen pitit mwen ta kòm si l te, li te an afè ak lapolis, li ta an afè ak lajistis, m t ap toujou konnen, si se pa jodi, se demen, si se pa demen, se apre demen. Se yon bagay m pa t konnen ditou. Ebyen se sa k fè jodi a la, m rann tèt mwen la. Li pa gen pitit, li pa gen madanm. Se avèk mwen l ap viv lan kay avèk yon ti sè l, sa vle di ti sè l li ye. Pascal pral gen 33 zan. Pascal pral gen 33 zan. Yon de jou mwen menm mande pou li kòm si m ta renmen wè pitit mwen an e m ta renmen kòm yo rele l m ta renmen konnen ki sa y ap di pou ki sa y arete l pou ki sa y arete li pase si y arete l fò y arete l pou yon bi e m rete kwè menm si yo t ap arete l fò fanmi l ta okouran ta di bon y ap arete Pascal menm si yo te ba l yon manda. M ta konnen bon li gen kont ak lapo, li gen kont avèk lajistis. Ou, se pa jodi yo jwenn, se pa demen. Y ap jwenn li kanmenm, men m pa t konn bagay sa ditou. Bon, jodi an la, se Paskal se gran frè m li ye. Jisteman, yo akize Paskal de plizyè bagay ke mwen menm, mwen aprann ke m pa konnen Paskal konn fè anyen de mal paske se avè l m ap viv. Paskal pa gen madanm, li pa gen pitit, se ansanm avèk nou l ap viv. So, jodi a, m vin mande liberasyon pou gran frè m Aleksann Paskal de sa yo akize l lan.

Vin tris pwiske frè m pa konn fè tout tan sa deyò, se pou la premye fwa Pascal tonbe lan zak bagay sa yo wap akize l lan, e ke Pascal pa, m konnen Pascal inosan, jisteman map mande jistis pou li, e jodi an la fòk Pascal di yon mo si yap libere l, ou byen si yo pap libere l, pou yo konn sa yap fè a Pascal paske fanmi Pascal ap tann li deyò a, zanmi l ap tann li deyò a, tout moun tris de sak rive Pascal la paske yo pa konnen Pascal konn fè anyen de mal, e se pou la premyè fwa Pascal an afè avèk la jistis. Ti dènye mo map di jistis pou frèm ke leta fè travay li si Pascal antò lap rete men si Pascal pa antò jodia Pascal sipoze jwenn liberasyon pal.